Mesdames et messieurs la famille, gwo bonjou, bonswa pou nou tout, kouman nou ye, se 2021, map swete nou yon trè trè bòn ane. Pandan map swete nou bòn ane 2021, mwen pote avèk anpil plezi yon nouvèl videyo denfòmasyon euh, pou nou. Lèzami, mesye sa yo ke nap gade sou ekran la, se yon gwoup nèg ak zam ki pran lari yè nan zòn metwopolitèn peyi a, notamman zòn plèn nan, Mesye sa yo fè konnen yo se lame Dayiti. Antouka, gen anpil moun k ap poze tèt yo kesyon de ki lame Dayiti nèg sa yo ap pale. Anpil nan yo pa menm ansyen militè e yo pa fè pati de lame ke Jovenel Moïse li menm li di l ap kreye. Alman, nèg sa yo te pran lari avèk gwo bout tonton zam nan men yo. Yo fè konnen, pami yon bann gwo bout tonton deklarasyon ke yo fè, yo fè konnen disi 2 zan la a ap gen anviwon 1 milyon. 1 milyon nèg kap fè pati de group sa a ok bon se sa yo di yo pale koze yo pale avèk Jovenel Moise yo pale avèk premye minis peyi a yo pale avèk gouvèneman an lèm di nou sa a bon kanta prezidan Jovenel Moise se pa de koze nèg sa yo pa di la antouka mwen m pap di anyen pou lenstan map fè n tande mesye yo nap gade yo nap tande yo epi nou menm nap di kisa Ki sa n panse? Men, si nou vle mande m yon ti kòmantè, rapid vit m ap di nou, si n vle fè peyi tout bon, tout bon, tout bon, nèg sa yo, oubyen sitou sila ki nan tèt yo a k ap pale a, si li gen zam nan men l, se de nèg pou Leta ta mare kon krab mete l yon kote pou l, pou machin pa kraze l, paske nou pa kab regle tout bagay nan peyi a, dezòd nan peyi, gon bann gang deja k ap bay li, epi yon nèg, ofisyèlman yon pwo gwoup nèg, zam nan men pou di se lame. Ki ba ki lòbèy sa a. Ki lòbèy sa a. Si n gen leta serye, se de nèg pou yo ta mare. Paske, petèt ou wè jodi a la, yo parèt a vizaj dekouvè piblikman, men nan nwit ou pa janm konnen. Ou pa janm konnen ki kostim yo met sou do yo. Sa vle di, bagay la konplike. Antouka, nou ka remake, mwen pa parèt nan videyo sa a, se paske m pa lakay mwen pou lenstan. Men m fon jan kanmenm m ba nou enfòmasyon an. E nap kwaze pita, paske pita li posib pou n fon emisyon live pou n kapab pale de nouvèl ane a 2021 pou m kapab pale avèk nou ok donk mèsi kontinye kontinye sipòte Unisono kontinye like video nou yo kontinye kòmante kontinye pataje sitou pwiske Chak fwa w pataje on video unison nou ou ede n fè pwomosyon chèn youtube la epi zanmi ke ou pataje l avèk li a li ap tou abòne kòmsa n ap rive n ap rive vrèman vrèman m pi lwen je vous aime ann gade ann tande mesye. Militè sa yo mobilize la se militè mobilize se jenès ayisyèn. Peyi a nou gen la tout kalte moun la. Nou gen doktè, nou gen enjenyè, nou gen pastè, nou gen jounalis la. Nou gen tout kalte. Nou gen etidyan inivèsite la. Nou gen fi, nou gen gason. Mesye sa yo. Mesye dam sa yo Se son de jèn ki gade yo wè E sistèm sa ki la Ap detwi yo tout Men yo gen manman yo gen papa Yo gen tèt yo Yo al lekòl yo chwazi Pou yo pa fè kidnapin Pou yo pa al nan gang Pase sistèm nou gen la Li pa ofri jenès la anyen Li djès ofri jenès la Pou jenès la patisipe nan gang. Se sak fè peyi Dayiti se yonn nan peyi ki resevra plis èd ke tout peyi nan karayib la. Men se nou menm ki pi sal. Men sa yo ban nou. Pousyè, fatra, koripsyon, gang. Sak pase? Tout èd peyi Dayiti resevwa nou ka konprann li. Petro Caribe se te yon lajan ki te ka repare peyi Dayiti. Mesye yo brèl, yo voyel nan peyi etranje, achte bèl kay, bèl machin, yo gaspiyel. Jenès la rete konsa. E nou kab wè, apre tranbleman tè 12 janvye a, peyi Dayiti ta sipoze tounen yon lòt peyi. Epi mesye fè menm bagay la. Konnya ti rès kòb ki rete a apre yo fin fè tout sa yo gen pou yo fè, y al achte zam yo bay jenès la pou al nan gang pou tiye moun pou yo fè kòb. Konnya peyi a fèmen nan men nèg mesye yo. Dyaspora pa kab antre nan peyi a nou pa ka fè touris la sa pa egziste nan peyi Dayiti ankò. Mwen menm kap pale avèk nou la, m te di l deja talè nan yon entèvyou, manman m gen 2 zan depi l mouri, 2 lane depi l mouri men l stil anndan kay mwen. M oblije fè krime li, m mete l nan yon bagay an nò ke m kite l pase manman m te di mwen li pap pa al riske vi mwen vin fè antèman l an Ayiti pazavan peyi a pa vin lòt peyi. Ebyen de jou an jou peyi a vin pi mal. Nou kab konprann kounye a. Gouvènman an se detwi l ap detwi moun, fè mas distraksyon, krim kont limanite, pran 7 tank voye al kraze, al brize. Ebyen nou menm ki la a, nou pa gang, se son de pwofesyonèl, jèn gason, jèn fi ki deside pou nou met tèt ansanm pou nou delivre peyi a kote gang. Kontre kidnapè, kontre sistèm sa ki la. Aktyèlman la nou poko menm byen kòmanse, e pa byen kòmanse non. Nou poko fin pran plas jan pou nou pran plas la. Aktyèlman la sa nèg yo pa ka fè. Men nou gon gang anndan la ke nou pral rele la polis pou vin prann. Ke nou fèk jwenn la, gang nou pa tiyel, nou pa bat li. nou pa fè l anyen. Ebyen nou oblije pran l pase nou kòman travay la kòmanse fèt. Pase nou menm sa se yon kò anti gang. Se fòs lame de tè dayiti. Nou gen fòs lame dayiti, nou gen fòs polis la, e nou gen fòs lame de tè sa a, mesye dam sa yo, nou met ansanm ke nou fè li. Pa rapò a èd avèk entènasyonal, se pa èd nou pase nou poko pran pri de men pèsòn pou sa la. Nou met ansanm, tout dyaspora di peyi a se peyi yo. Yo fè apèl a jèn gason, jèn fanm vanyan nan peyi Dayiti pou yo libere peyi yo. Se sa k fè nou gen lame sa a, ki yon kò, yon fòs ame de tè ki pral anti-gang pou elimine zafè gang nan nan peyi Dayiti. Nou kòmanse pran yo wi la, nou gen yon anndan la. Nou pral bay yon lapolis. Men, nou gen, nou la a. Èske. Nou di revolisyon an kòmanse. Revolisyon sou nan ki faz n ap fè l? Revolisyon an kòmanse, nou fè l, nou kòmanse l pwofesyonèl. Sa k fè nou fè l pwofesyonèl, e kè pa nou, e jan ke mwen menm pèsonèl ke m resevwa misyon an, e Belizè Odlens s on konbatan k ap batay lontan pou chanjman, lè nou vin rankontre ansanm, nou trase on plan ke nou di twòp san koule nan peyi a, n ap jwe pye e men pou plis san pa koule. Se sak fè nou di pa kraze, pa brize, pa dechouke pase peyi a pa gen anyen pou dechouke ankò. Peyi a fini nou pa posede anyen. Se bati nou pral vin rebati peyi a, nou pral devlopon peyi. Dyaspora pral met ansanm avèk pèp lokal la, avèk lòt peyi nan mond lan ki plase pou ede ti peyi pòv pase y ap te ap pale de nou pase nou menm nou pap vòlè. E kòman nou pral goumen anfas Jovenel la? Jovenel pa gen oken pwoblèm non. Nou gen 10 depatman an pou li. k ap tann li. Pèp ayisyen, nou tou pwofite di yo pou yo pran beton an. Afè 7 fevriye a se jwèt li ye. 7 fevriye a se yon konminezon politisyen, kèlke politisyen, e pa tout non, pase gen nan yo ki pèske kidnape yo kidnape yo tou, pase yo kidnape tout bagay isi. Menm politisyen yo kidnape l tou. Pase si l nan opozisyon an, li menm li pa fè pati pati opozisyon an, li ka mouri. Li gen dwa pa mache avèk yo, men li pa ka pa la. Ebyen kèlkeswa sa ki bon an, mache avèk nou pou nou delivre peyi Dayiti. Revolisyon kòmanse depi yè. E l ap prale jiskobou, li p ap kanpe. Jovenel, sistèm nan, sistèm sa a ki detwi pèp ayisyen an, sistèm nan sipoze chanje. Sitwayen. 528 lane depi peyi Dayiti, Kristòf Kolon te dekouvri peyi Dayiti, te dekouvèt peyi Dayiti. 528 lane. Ka ou konprann sa sa vle di? E jounalis ko ye. Ebyen, jiska prezan, apre 528 lane, dekouvèt peyi a, apre 216 lane, de lendepandans peyi a pou prezidan peyi a m repete l plizyè fwa paske l fè m mal pou prezidan peyi a di ayiti pa yon peyi nan premye minis peyi a di ayiti pa yon peyi ki vle di si ayiti pa yon peyi sa nou ye nou pa menm bèt menm a e bèt la gen peyi premye minis peyi a di w Non prezidan peyi a di ayiti pa kalifye pou fè pati 21 nyèm syèk sa nou ladann la men sa nou ye mesye men li klè vre nan ki peyi fòk m voye videyo a pou wè men kote moun ap viv wi la e la son sa son zòn kòm si n te ka di se klas mwayèn nan wi k ap viv konsa men la wi. Pa gon moun la gon twalèt nòmal lakay li non. Men wout la wi. Kote tout milyon petro karibe pase. Sendomeng la mesye. Ou tout wout jaden. Ou pa beno wout jaden konsa non. La. Epi se la nèg yo mete tout lajan nèg yo bati bèl kay. Pou yo kraze kòb peyi a mennen. E nou konnen se konminezon yo ye. Se mafya yo ye. Yo kab chèche bagay pou yo mete sou do nou. Pou yo di yo nèg sa yo son ti goup. Yo pa konnen. Non non. Sa se group pèp ayisyen an jenès la fòme diaspora nou tout met ansanm pou nou fòme yon lame ki rele lame de tè dayiti se pa yon bagay ilegal se yon lame de tè dayiti li tou fòme paske aktyèlman la peyi ap kòmande san konstitisyon san lwa jovenel pran konstitisyon peyi a li foure nan yon tiwa li di li pral refèl pou kont li li pa gen senatè li pa gen lachanm li pa gen depite li pa gen anyen. Li voye tout ale. Se li menm sèlman ki ka avi. Li pral fè l pou kont li. Kè vè di sak la, li pa sèvi. Se sak fè l tou pral fòme kòl. Kòman kòl pral fòme la? Li gò kòl ak rele Annie. Kè l pral fòme la. Anpwen? Ki pral renpase milis makout. Pou kraze zo pèp la. Pase yo pa kon anyen. Lap touye yo. Yo poko pèp. Yo pa gen peyi. Li ka kraze yo. Ebyen nou menm. Nou fòme kò sa. Pandan l mete konstitisyon nan tiwa pou l al refè l la, ke vle di peyi a san lwa, san jistis la, enben nou tou pwofite fòme kò sa, nou fè menm jan avè li. Nou fòme kò sa pou nou delivre pèp ayisyen. Nou pa kont pèp la, se pa lame kraze zo, nou pral fè yon lame pwofesyonèl. Aktyèlman la kounye a kèlkeswa jenn gason ki nan peyi dayiti a la, Ki lakay li, nèg yo voye lame sa yo konnen sa gen. Nou gen lan 10 depatman peyi a. Anviron konbyen konbyen konbyen moun nou gen? Nou pa ka ba w total la fò. Total la fò. Bon pral sezi. Kèlke swa jèn gason ki gen 18 an, 19 an la nan peyi Dayiti la, li fè pati lame de tè a. Yo gentan konn sa. Kanpay lan fèt deyò li deja konnen. Pase lame sa pou de pou kòmansmen sèlman nou pral kòmanse avèk 1 milyon sòlda. Pase fò nou kouvri nou pap bay plas pou gang ankò. Pap gen plas pou yo pase lame sa pral kouvri peyi a. E apre devlòpman ke nou fè jan nou mache a peyi a nan 2 zan nou ta si peyi dayiti si poze gen nan pi gran lame nan karayib la. Li klè e nou pral devlope peyi dayiti. Jenès ayisyèn nan avèk dyaspora a entènasyonal la pral met tèt ansanm pou nou fè peyi sa vin yon peyi pa gen moun ki e lè a rive. Lè a rive. Se pa konsa konsa non pawòl sa yo di. Lè gran. Se lè gran wi. Mond la ap vire. A chak kote li fè ti skal la gon chanjman pou fèt. Ebyen lè gran enèji. Epi konnya l kanpe la. Li fè apèl a chanjman. Fòk peyi a libere. Eske
kò sa a se yon kò ki soti nan matris pèp la? Eske nou menm nou pral marye avèk revandikasyon popilè yo pou ke nou chanje sitiyasyon an? Se pou pèp la menm li fòme. Se kontre gang, kont zenglendou, kont kidnapè, kontre gang prezidansyèl yo. Pase gang prezidansyèl la l pi fò. Se li yo pa ka arete. Yo konnen li. Mesye nou genlè pa kòmanse ak rive. Premye minis peyi a kanpe nan nasyonal televizyon pou l di Leganyè, jounalis parèy nou an, moun ki tiye l la l nan televizyon chak jou, li nan radyo chak jou, se gwo van tèl bagay, li konnen n wi. Premye minis peyi a wi. Li pa ka al arete l non. Sa k fè l k al arete l? Kote tout zam ap debake nan peyi a, kote yo pase? E pa nan pò mesye yo? Kot lame a, kot polis la? Alò yo ka pran 7 tank pou al nan yon koridò, pou al kraze kay jèn gason, epi avan y ale yo rele chèf gang nan di kouri n ap vin atake w. Pou fè l kouri kite lajan an. Yo kraze tout ti jèn gason ki atè a la yo pran yo mare yo minote yo al prezante yo nan Allo TV Allo lapolis epi chèf gang nan ale kounye a ti malere sa yo yal foure yo nan prizon chan jije èske ou konnen nan tan sa ke nap viv la nan tan sa ke nap viv la ou konnen gen moun ki nan prizon ki gen 10 an 15 an ki pa janm jije se sak fè nou di pa kraze prizon yo nou ta renmen nou pa komanse a kraze. Pase nou ta bezwen pou dwa de lòm, konvansyon jenèv, loni, nasyon zini pou yo ta voye lè gran espektè pou al nan prizon sa yo. E nou di moun yo kite je yo ouvè tou pou pa vin touti yo al jete yo pou fè prizon yo vid. Pase bagay la grav nan peyi a. Nou sipoze delivre peyi dayiti. Mesye tande non. 528 lane depi nou te dekouvèt peyi Dayiti, Kristòf Kolon. 216 lane de lendepandans. Mesye, m ap konte a jèn gason la ki gen 40 an, gen 50 an, poko janm travay pou yon goud non, k ap flanyen nan lari a la. Yo wont yo, m mande pou vin nan televizyon la, yo di nou pap ka vini. Paske yo santi yo enkonfòtab. Ki nan lari a la, k ap drive. Men sa w di l pou l fè. Eleman di m li gen madanm, li gen 4 pitit. Se pote lap pote poul jwenn ti sa poul ba yo manje nan peyi la. Kote mesye yo gen 2 bilyon nan men yo kap gaspiye. Nou wè jèn sa yo la. Yo nan peyi yo la. Lèm parèt la mwen menm. Mwen kriye. Lèm mande Belize. Koman ou fè avèk yo? Koman ou fè jere tout moun sa yo la? San lajan. Ou pa gen èd pèsonn, ou pa gen bgy yo tout ti sa yo gen yo met ansanm. Paran yo ede yo. Genlè yo vin la, m leve maten m di Belizè sa yo manje? Belizè di fè yon ti ri, fè m yon ti souri, li di kòmandan, se bay m ka pale non. Ti diri m te gen la, ti sa m te gen li fini yo pa gen anyen pou yo manje. M rete dlo kouri nan zye m. Epi m di an n al ba yo manje. Ti sa m pote a nou di n ap sèvi avè l. Pou nou ede delivre yon peyi. Pase sak rive m pa mande yon goud nan men boujwa m pa pran yon goud nan men drug dilè m pa pran yon goud nan men opozisyon pase sa kap fèt la li pa nan afè opozisyon pase opozisyon an met ansanm Jovenel Moïse kontwole pouvwa e li kontwole opozisyon opozisyon kap batay chak jou la kap voye jèn gason jèn fi al mouri nan lari a. Jovenel konnen konbyen moun kap soti? Li konnen konbyen kob li bay pou yo pou manifestasyon fèt? Depi de twa mouri, gaz, de twa kout baton epi nèg rantre al kouche nan chanm yo, lajan nan men yo. Lajan pa depanse, se de sa yo viv. Pase yo pa la pou yon pwofesyon, yo jès fè fin fè filo. Epi yo pran plim yo pran moso papye yo pran yon telefòn. Si m konprann byen.
Yo pa la pran pwofesyon.
Nan revolisyon sa a k ap fèt la, n ap pase pran tout moun? Pase pran tout moun nan ki sans? Nan moun ki pa kòrèk, ki pa dwat nan peyi a. Nou pa pral pase pran pèsonn nan la a. Ok. Se yon sistèm n ap pral chanje. E nou prè pou nou padone, pou nou repare an menm tan.

Se pa bagay dyab ke l ye. Moun ka panse jan w vle. Men se yon espesyal. Kote m te ye a, m pa t ap deplase pou m vin la. Mwen vin ranpli yon misyon. Misyon sa a, se pou nou delivre Ayiti ke m resevwa pa lè gran. Pa lè gran enèji. Pa lè gran Jewova Dye. Pou nou vin delivre pèp Ayisyen. Se sa l ye. Nou pa gang. Se pa konminezon. M wè Jovenel gen tan voye konbyen tank la deyò a la. Pou vin kraze blende, zam blende lwa dèyè. Pase yo tèlman enbesil, yo pa konnen ki wòl zam blende a, lè yo fè, lè yo fè yo kado l la. Ou byen lè yo pran tout lajan pèp lè lache zam avèk li. Yo pa konn misyon an. Zam blende a, ou pa gen dwa tire l sou jenès peyi a. Ou pa gen dwa tire l sou zam blende yo genyen l. Se si peyi ou an lagè avèk yon lòt peyi ki vin atake ou, pou itilize l, men se pa kont pèp ou a. Lèl pran zam blende yo lal kraze a se krim kont limanite kel ye. Krim kont limanite! Tribinal entènasyonal pral jije misye pou kriminèl avèk tout gouvènmanl lan. Se pou yon bagay konsa konsal ye. Wi se nou k fòme gang yo, se nòmal gang yo pa bon. Bon lame sa pral detwi gang, nou pap bezwen cha blende pou nou detwi gang nan. Nou konn jan pou nou fè pou nou arete yo. Nou kòmanse pran kèk gang la. Nou gen la nou pral remèt bay la polis. Travay la komanse fèt. Nou vizite geto yo. Nou pa nan afè al vizite geto. Ki rapò nou gen ak geto? E nou konnen gang yo yo pwisan andedan peyi an. Sitwayen sak fè pare eskize m. Mwen mèt pale. Nou konn wè sou televizyon ansanm de materyèl yo genyen nan men yo. Men nou menm koman nou pral fè kontre kare gang yo e yo pwisan. Gang yo gen pwoblèm la avèk gouvènman an wi. Gouvènman gen pi gwo gang nan wi. Ou pa konn gang gang gouvènman kman l rele? Je klere manyen youn manyen tout. Se gang gouvènman wi li. Pandan Moise kote l kanpe anndan palè a, machin li ap kidnape, machin nèg ki bò kote l ap kidnape moun nan tout peyi a. Nou tout konnen wi. Nou pa ka pale paske se pa l pa zonbifye. Tout jounalis pè, eskize mwen m pa ka m pa di m atake nou paske nou menm nou fè travay nou nou menm la. Nou konnen jounalis sa k pa sa k pou gouvènman. Jounalis gouvènman yo nou konnen yo. Yo pap vin la. Ohohohohoho. Se yo menm ki jij, se yo menm ki prefè, se yo ko komandan, se yo k prezidan. Rele m ma rele pou ou. Rele m ma rele pou ou. Se ou k pou rele yo. Lè chèf gang nan rele yon jounalis, nou pa konn tande bagay sa lè li rele nan radyo. Chèf gang nan rele nan radyo. Li di a m se chèf gang entèl. Oj! O! Entèl! Entèl! Eskize m wi. Si w ta rele nan telefòn sa w rele la, si w wè kominikasyon an koupe, rele m nan lòt nimewo a. Pase m ka pedi chaj nan nimero sa. Yo bezwen li pase se avek sa yo fe kob yo. Yo gen gen nan yo gen gang pa yo tou. Pou yo fe kob se fason pou yo delimine jenes la. Men ou menm ki rele pou yon bagay serye. Mon che telefon ou pap pase. Konbyen kob ou gen? E m fe nou konpliman pase nou men nou vin la san san peye. Men pi fo jounalis ki vin la se te peye pou ta peye si w pa peye ou pap vini. Se pou yo ka detri jenès la. Sa ka fèt bon pou peyi yo pap pale l. Ya fè piblisite pou gang nan. Men elèv ki nan inivèsitè a, si l gen yon bagay ke l bezwen pase, enben ya fè l tounen chyen pou l pase, li pa ka pase l. Ebyen lè sa a fini. E nou salye tout pèp ayisyen an, nou mande tout 10 depatman peyi a. Ayisyen yo fè tounen zonbi yo. Pase men nan je nou, nou pa zonbi se moun nou ye. An nou batay pou nou fè revolisyon. Pase yo ta sipoze, peyi a ta sipoze leve la deja wi. Lontan. Gen yon pakèt ki di avè yo, avè yo koule a rive yo pè Jovenel lajan nan men yo. Yo pa kab, yo pa kab di anyen non. Yo pè yo pa kab di anyen, pèp la zonbifye, yap mouri, yap kidnape, sitwayen. Se bagay ki pa se ki fè le monde mal wi. Gen yon pastè, yon misyonè, doktè e kisa m pa sonje non li. Doktè Eli ou yon bagay konsa. Ki sòti kite peyi l kote l milyonè nan peyi kote l ap viv la wi. Li deplase li gen pitye pou peyi l, li di l ap vin ede pè moun ki pòv yo. Pou l ede yo jwenn manje yo fini li pran pitit li, pitit fi li pou l vin avè l sou tè dayiti. Pou l vin montre peyi kote l te fèt la pou l ede yo kidnape l wi. Yo kidnape l wi. Chans pa li oblije lage. Pase l tro lou pou yo chef gang nap rele pou lage l. On ameriken ki ta vle ki kote sa bo Jeremi m kwe. Dam mari Jeremi. Kap travay kap ede pitit li. Kap ede peyi a. Yo antre andan kay li. yo kidnape l, yo bat li, yo pran pitit li al avè l. Men chans pa li, yo pa ka jwe ak grenn pisans lan, ebyen chèf gang nan oblije rele fè mennen l tounen. M pa kwè l peye yon goud pou sa. Nou gouvènman an, li klè wi pa bay moun ka di non. Menm si m mouri la fò nou ka di verite. Jèn gason peyi a, ayisyen fò nou ka bay verite, se sa li ye. Nou pa ka di li sa ke nou pa ka di li la. Jovenel chèf gang nou konnen li.